Yon bèl komin ki genyen anpil potansyalite touristik. Youn nan emisyon ke nou te anonse ke n ap genyen, n ap genyen John Thébo ki ansanm avèk nou, ki son jèn e ki pral pale nou de Côte de Fer. John Thébo, kite m di w bonswa, byenvni sou Ivi Media. Kòman sa ye frè? Anfòm? Bonswa Emerson, e tout bagay anfòm? Ok, nou aktyèlman Côte de Fer, nou chita egzakteman sou plas Côte de Fer la. Men avan petèt nou ale

Enstiti Siperyè Detid e de Rechèch an Syans Sosyal. Anfèt, m ap etidye istwa mwen nan pratikman dènye ane mwen paske m nan katriyèm ane. Ok.
Jodi a nou ap fè yon ti gade Kot de Fè oubyen n ap gade Kot de Fè sou pase l, prezan l e avni l. Avan nou ale pi lwen, fè yon ti prezantasyon sou Kot de Fè pou nou. Bon, Kot de Fè se yon komin ki sitye nan depatman Sidès. Kòm nou konnen gen gen plizyè zòn ki pot non kot difè, si n ap pran yon zòn tankou nan Mòl Sen Nikola, y ap di premyè seksyon Mòl Sen Nikola rele kot difè. Men kot difè sa li menm se yon zòn ki sitye nan depatman Sidès, se yon komin ki anfèt bòne a lwès pa onzyèm Daken a, di lòt bò rivyè a sa nou rele komin Aken an. Sa rele Pwisale a. Wi, Pwisale, komin Aken, tout sa. Li bòne o nò pa twazyèm seksyon Tigwav, epi a lès li bòne pa twazyèm seksyon Benè. Epi o sid li bòne pa lamè dè Karayib, lanmè a ki anba la.
Se yon zòn ki rekonèt ofisyèlman an 1843, lè m di 1843 se pa 1843 l fonde egzakteman, sa di se yon vil kolonyal. Paske yon vil kolonyal men ki pa t gen non Kot de Fè la avan. Ki jan yo te rele l avan? Avan, li te rele Boukan Pechè. Men Boukan Pechè a se yon non. Se pechè, se paske pechè yo te konn vin peche sou lanmè a epi yo te konn vin repoze yo sou kot la. Epi yo ba li non sa a. Men pechè yo menm yo te ba yon non ki se Kot Lanfè. Kot Lanfè a, non sa yo te ba li li se paske yo te konn jwenn anpil. peripesi avèk vag lanmè yo, a di lè yo pral peche, kounye a yo di zòn sa yo rele l Kot Lanfè. A di apelasyon Kot Defè a vin vini an 1843, sa li vin rekonèt ofisyèlman, yo rele, a di vil la vin fonde ofisyèlman an 1843. Li vin pran non Kot Defè se an 1800, a di 1800, li vin rele Kot Defè men vil la pot ko fonde ofisyèlman. Yo vin batize l Kot Defè an 1800 pandan lagè di Sid, a di n konnen te gen 2 lame ki t ap goumen. epi se lame Rigo, epi lame Louvètiryèn. Anfèt, lame Rigo te Jakmèl, li vle desann pou l ale Okay. Epi, nan desann, lè l rive pral antre Kot Defè, l jwenn yon rezistans, sa vle di lòt lame a anfas la te gentan la, lame Louvètiryèn. Anfèt, apre anpil peripesi, youn nan moun, sa vle di, de gwoup yo te batay anpil, men lame Louvètiryèn an te vin gen. De la, Cote de Fer kòmanse ap monte sou chèn, sou sèn nasyonal la. Yo vin ap pale de zòn sa a. Epi, Cote de Fer ap avanse. An 1883 li vin komin, a di yo vin ba l non komin. Avan, li te yon katye. Dayè, an 1725, a di pandan peryòd kolonyal la, yo te ratache l a Benè. Abenè se te sou se te otorite Tigwav yo ki te soti yon dekrè yo di kot de fè a ap ratache Labenè kòm yo pre epi yo te gen anpil richès tou alepòk an 1725 kounye a lè yo vin pran nan kot de fè epi an 1880 an 1890 Florvil Hyppolite te vin bay kot de te vin ba l aksè pou l gen yon reprezantan nan palman ayisyen an men sa tou se.

ki te rezide a Boukanmoran. Se yon jeneral ke Bwaye Baslè te konte sou li anpil. Anfèt, de la te gen yon ekip moun ki sot Jakmèl, lòt militè sot Jakmèl pou ale Miragwàn ale ede Baslè goumen. E pi nou kont de fè toujou ap monte sou sèn nasyonal la. Ok. E sa se petèt yon paj distwa petèt ke gen anpil moun swa konnen oubyen yo inyore. Wi bro. Men nou menm nou vin kont de fè. pou nou konnen egzakteman istwa kòd de fè kote l sòti. Men pi davan an nou fè yon kanpe seksyon kominal yo. Konbyen seksyon kominal ke li genyen? Bon, kòd de fè gen 6 seksyon kominal, men pandan m di l gen 6 seksyon kominal la, sou Mateli te gen yon arete prezidansyèl ki te sòti yo te di y ap ajoute yon lòt seksyon sou li ki se Franjipàn. Gen anpil moun ki di Franchipay men se Franjipàn. Franjipàn nan se lò travèse dlo a. Se yon vas seksyon, se li ki mèt, li pi gwo ke tout lòt seksyon ki gen kòd de fè yo. Wi, paske yo gen, li gen ladan l. E pi sale, mouyay foukèt, e rive jou sanba. Anpil seksyon, anpil zòn, anpil lokalite ladan. Anpil lokalite ladan. An fèt, sis seksyon kote li fè gen yo se Grigri, se premye seksyon an. Grigri, se li ki pi gwo tou. Nan a di nan seksyon kote li fè gen yo. Se li ki gen plis moun tou. E ou gen dezyèm seksyon Labich. Ou gen twazyèm se Brad Goch, katriyèm se Amazon, senkyèm se Boukan Belye epi sizyèm nan se Jamais Vu. Nou toujou sou plas Côte de Fer la, nou ansanm avèk John Thébo, nou ap koze autour de Côte de Fer sou pase l, prezan e avni li. An nou fon ti gade prezan Côte de Fer jounen jodi a la ki nan diferan otorite, nan diferan. Majistra oubyen depite ki pase Côte de fer, kisa yo kite pou jèn ki Côte de fer yo? Bon. Pa rapò avèk tout sa w sot di nou sou ansyen moun yo ki te kite ki te kite yon paj distwa pou jèn Côte de fer. Bon, e konsènan otorite Côte de fer yo, gen ki gen de. Trè bòn zèv, men genyen tou opinyon piblik lan di ki pase inapèsi pandan peryòd yo te ap dirije a. Si n ap pran egzanp Kot de Fè, nou gen anviwon de lise isit tout moun konnen, se lise ki nan vil la ki rele Klewovil Modè a plis lise de Grigri. Lise sa yo se yon ansyen depite ki rele Paris Moïse kòm li toujou an vi ki te ki te fè demach pou nou te gen lise sa yo nan komin nan. E an fèt sa antre nan kad yon devlopman dirab paske depi lò se e yo k ap desèvi k ap desèvi komin nan. E epi sa k anfas mwen la ki se site a.

Nou gen yon zòn ki rele Pasèlen. Pasèlen se yon lokalite nan sizyèm seksyon. Ati ki te fè kote li fè pwodui anpil bannann. Anfèt, anpil danre jan. Epi, nou gen betonaj vil la. E betonaj vil la ki fèt pratikman sou yon pati fèt sou majistra Jean Michel Moïse. Jean Michel Moïse se ansyen majistra komin nan. Epi, sou Lesly Girant tou ki te fè yon pati. Ati Mòn Levis avèk pati sa la. Lesly Grand te te fè kote li fè benefisye anfèt Lesly Grand se ansyen depite komin nan anfèt avan lejislati sa. Avan lejislati a.
E toutalè a nou t ap pale avèk plizyè jèn e yo evoke nou yo di nou ke Kotdefè genyen yon gwo pwoblèm pa egzanp yon komin tankou Kotdefè pa genyen yon espas pou timoun yo rekreye yo. Pa genyen yon bibliyotèk. Èske gen de demach ki antreprann pou fè vini, fè yon bibliyotèk nan Kwadefè?
Bon, se, m pap di l antreprann bò kote leta non, paske m konnen m nan de gwoup òganize, anfèt de gwoup jèn òganize ki se MJADK. MJADK li menm se Mouvman Jèn Angaje pou Devlòpman Kwadefè. Men nou plis se vre nan kesyon edikasyon. Epi nou gen Kojika, Kojika se Kolektif dè Jèn Kot Tifeo an Aksyon ki fè demach sa yo menm. A di, yo nan kalandriye nou men fè demach yo kot kèk moun tou pou ta fè kot de fè benefisye de yon sant, yon sant kiltirèl. Lè m di yon sant kiltirèl, a di se non sèlman n ap gen bibliyotèk, n ap gen espas pou moun jwe, n ap gen anfèt tout kalite. Espas rekreyatif. Wi, tankou jan w di a. Pou timoun yo rekreye. A di nou fè demach la nou menm. A di na nou toujou. Men nan kòman sa ye? Kòman sa ye nan moman nap pale a? E pou moman la. Nan demach ou antreprann yo. Nou panse li poko li poko li poko garanti. Li poko garanti. Men ki òganizasyon ke petèt ke nou tcheke ki yès nan antite leta yo tou nou tcheke pou ta pou ta vini avèk yon bibliyotèk? Kesyon òganizasyon nou tcheke nou nou te gen yon reprezantan de reprezantan an nid. ki te nan kad yon ankèt sou òganizasyon jèn ki te genyen nan depatman an, yo te rive isit epi nou te fè demand nou oprè de yo menm. Anfèt, yo te mande nou twa pwojè nou genyen, sa di ki enskri nan kad yon devlopman dirab. Anfèt, nou te vin avèk kesyon bibliyotèk la, nou te vin ak. Rekonstriksyon lise a, youn nan bagay mwen menm pèsonèlman m goumen pou li, MJK goumen, MJAD ka goumen pou li tou, tou kòm COJK. Epi nou te vin ak kesyon rekonstriksyon vilaj la ki anba la. Anfèt, vilaj la konstwi an 2002, epi depi lò li, li ap, li ap, li ap degrade. Epi pa gen moun ki ret ladan l? Gen moun ki ret ladan l aktyèl, gen yon pakèt moun la a, se nan vilaj la yo rete. Vilaj a se dèyè komisarya a la. Men sa k pase? Sa k gen egzakteman? Bon, yo rekonstwi an 2002 e yo kòmanse, van lanmè a tou bat kay yo anpil, tou sa. E pi yo kòmanse, gen kèk kay ki kòmanse kraze.
Ok. Nou menm nan òganizasyon an, nou te fè, nou fè demach? Wi. Nou fè demand e n ap, bon demach yo kote leta, nou gen, nou gen kèk ti bagay pou nou antrepran, a di nou menm nan òganizasyon an pou nou legal, pou yo ka konfye nou seri de bagay. Ok.
Kòt de fè a. Tankou w te di li, m te gade nan kèlke liv, yo te konn ap rele l Côte de l'Enfer. Men, ki prensipal danre moun Côte de Fer jounen jodi a kiltive? Ki sa ki fè richès Côte de Fer, si n ap pale? Bon, jeneralman moun Côte de Fer evolye nan sektè primè. Pase moun kote fè anpil ladan yo se plantè, elvè ou byen pechè tou. Byen pechè. Bon wap wè gen anpil òganizasyon e plantè nan ki nan komin nan byen ke m pa konn tout men m konn kèk. E gen òganizasyon pechè tou. Kote fè pwodui l fè plis e se te bannann la m veritab. M sonje a yon sèt epòk yo te konn fè pit anpil. Kote fè te konn fè pit anpil men. Tout tan Cote de Fer te konn fè pi tchou, endigo tou, Cote de Fer te konn fè anpil endigo. Wi, endigo tou.
Pi ta gen endigo men, sa yo, m pa konn si se migrasyon jèn yo oubyen si se granmoun yo ki, moun ki te konn pratike kilti sa yo ki vin granmoun, sa yo pa fèt ankò prèske, kesyon pit. Kounya moun yo se pèch. Se pèch, elvaj epi epi plante. Yo plante? Kiltive wi.
Men nan moman la gen anpil tan lapli pa tonbe sa vin fè kot de fè pa ka, ou pa ka di kot de fè gon bagay lap pwodwi. Wi wi paske m wè sòl la. Se yon sòl ki mal awoze. Wi ki mal awoze.
Ok. Toutale ou pale nou nan antrevi a, ou te di nou ke. Kotdefè se yon komin kolonyal oubyen se yon vil kolonyal? Kote ansyen kolon sa yo? Eske yo toujou la? Eske yo gen de desandan yo ki te la, ki la? E si yo, si desandan yo la, nan ki, nan ki, nan ki lokalite yo ye? Bon, jeneralman, mwen menm, se yon bagay m resevwa souvan lè m deyò, m gen dwa Pòtoprens, Okap oubyen Okay, lè m di moun Kotdefè gen moun ki etone paske m nwa. Paske gen zòn, tankou sa m te di a, premyè seksyon avèk sizyèm seksyon, moun sa yo se yon bann moun, yon pakèt moun wouj. Gen anpil moun wouj nan zòn sa yo. Premye seksyon yo se grigri? Grigri?
Wi, se anpil anpil moun wouj nan zòn sa yo. Sou chak dis moun w ap rankontre grigri. W ap jwenn anfèt 3 ki nwa, a di selon sa m, yon estimasyon ki pa mwen menm. W ap jwenn 3 ki, w ap fasil jwenn 3 ki nwa, rès yo wouj. Tou kòm tou gen yon ti lokalite pi wo nan la ki rele Boukanmouran ki nan sizyèm seksyon, ki gen anpil moun wouj. A di men, moun sa yo tou nou ka dekouvri yo nan non, nan non yo. A di nan non yo. Yo se desandan ki, ki nasyon yo? Bon, pwobableman se franse. Franse. Ki non, ki non, ki non pa egzanp ou. Tankou.
Ou gen ou gen mode ou gen priva a di jeneral moun sa son se yon moun moun ou jwe a di fanmi sa yo li wè bon se desan de fanmi kolon kolon sa vle di ke moun sa yo jiska prezan yo toujou yo toujou ap viv nan nan bon e nou nou pa ka di yo toujou ap viv paske se pa kolon yo ye non nan sans mwen di a ke ke fanmi sa yo. Wi gen bon kom peyi a se tout peyi a se se non kolon prèske tout moun yo genyen di nou desandan kolon se kèk grenn moun. Pa janm gen yon ou konn pa janm tande sa ke gen de moun ki soti aletranje ki vin rekonèt fanmi yo nan paske m konn tande sa pa egzanp pase nan lòt kote e pa janm gen sa ki repete nan kont de fè m poko tande sa gen de moun ki soti an frans ki tande ke li gen moun ki gen menm non avè l ki vin rekonèt. Non sa poko pase, bon si m pa di sa poko pase non m poko tande sa mwen menm kot defen. Ok, an nou fon ti pale sou aktivite touristik rapidman, petèt li gen dwa pa twò domèn ou, men m vle fon ou gade l tou piti. Si nou ap gade domèn touristik la isit, kot defen se li gen anpil bèl plaj, li gen, depi ou gen bèl plaj sa vle di ke ou gen Yon bèl atraksyon touristik, men on dirè ke m santi ke leta oubyen lameri yo pa twò vann imaj touristik ke Kòt Defè bay la. Sa k pase? Bon, sa antre nan kad yon kad politik, yon politik gouvènemantal, pase pou fè, pou devlope, pou fè yon devlopman touristik nan yon zòn. a di pou sa fèt fòk ta gen yon moun ki enterese avèk avèk avèk sektè a tou avèk sektè touristik lan an e isit la tankou yon moun ki gen dwa majistra li di bon n ap envesti nan nan n ap envesti nan sektè touristik lan n ap fè n ap amenaje plaj yo sitou tankou w di a gen bèl lanmè tout kot lalane son pakèt bèl lanmè wi wi bèl bèl sab wi e pa gen twòp sit touristik lè m di sit touristik a di ki rekonèt. Men depi ou parèt wap wè son zòn ki vyèj. A di touris tankou ou pap konprann sa se lè ou menm ki se moun zòn nan ou vin avèk on etranje. On etranje. A di tout kote li ye li vle kenbe sa kòm souvni, li vle fon foto. Li vle fon foto. Tankou te gen te gen on fò anlè a, sa rele anlè a rele sou fò. Wi m tap pral. Anfèt te gen on fò men tout rès yo yo bon m paka di pran yo pran yo non men te gen on sèten moman m te konn wè etranje vin la souvan anlè a. A di yo te menm kite n kwè ke gen on wòch sou mòn nan la yap yap yap yap yap. Y ap anchene. A di pou l pa desann sou moun yo. Tanzantan te toujou gen etranje ki vini. Anfèt, si fò a te toujou la, a di vestij yo te la, moun te ka toujou vin vizite l. A di, li te ka yon bèl atraksyon touristik. Yo rele zòn nan sou fò, men depi lè ou vini ou pa janm wè fò a.
M pa janm wè fò a. Men yo fè m konnen tou fò sa se pa t yon fò ki te la pou prezève endepandans. Sa se yon temwayaj oral. Pou prezève endepandans, se te yon fò ki te la pou kontwole kot la. A di pou. se te pou kontwòl lanmè a. Men granmoun petèt ki konn istwa a oubyen ki konnen pa janm di ou ke men ki kote fò a te ye. Bon, Lévius Tiercin se yon granmoun ki konn istwa a byen, a di se yon temwayaj pou pale ankò, li di m wi te gen yon fò sou mòn nan la. A di tou pre antèn nan te fò a te la. A di zòn nan tou rele yo tou rele zòn nan Soufò. Soufò. Wi. Ok. Men rès yo pa la ankò. Nou pa wè tras yo, an fèt. Men nou konnen te gen yon fò ki te egziste. Apa de zòn sa a ki te gen yon fò, yo rele l sou fò, ki lòt kote ki te gen yon atraksyon touristik oubyen yon vestij ke petèt ke si yon moun vini l ka al vizite? M pa konnen. Ki avni Kòt de fè nan 10 ans? Bon jan jan konstate la m raple m lè m te pi lè m te trè jèn sa di lè m te timoun piti te toujou gen yon seri de aktivite kiltirèl nan zòn nan te konn gen foutbòl te konn gen bal te konn gen yon pakèt aktivite teyat tou sa men vin rive yon epòk sa yo vin pa fèt prèske. Sa vle di moun ki te anchaje pou fè sa yo, yo te elèv, yo vin bezwen al nan inivèsite, yo antre Pòtoprens, sa vle di sa yo elèv vakans sèlman ki te konn gen yon aktivite prèske. Men kounye a, gen yon ekip jèn k ap leve, sa vle di ki ap òganize yo. M panse nan dizan ankò. Non sèlman kout de fè ka gen yon elit entèlektyèl ki byen fòme a di k ap bon pou komin nan men ap gen anfèt yon lòt vizaj de kout de fè. Menm jan kote nye la a lontan e pa t konsa l te ye paske plas sa fèt sou gouvènman Mateli a tou kòm komisarya a sou gouvènman Mateli a malerezman yo pa t fè lise a e la a pa t gen kay sa yo la se yon pakèt ti kay ki te genyen. a di ti kay sa yo yo kraze, moun yo genyen k mouri epi moun vin konstwi lòt kay. A di nan dizan ankò ou gen dwa vini kòd de fè sa ou wè kounye a fizikman e pa ale ou jwenn. A di men nou espere ke emansipasyon an fèt de manyè nòmal, a di pou gen moun k ap entegre e a di kominote nasyonal la, a di moun k ap fè kòd de fè benefis yon seri de bagay tankou wout. Lopital, e lekòl, tout sa. Sa vle di mwen se sou wè m pandan pou Kot Defè nan dizan ankò. M wè Kot Defè se yon zòn ki endepandan, sa vle di ki pa depann de lòt zòn. Tankou si w malad ou pa bezwen fòk ou kouri al yon lòt kote pou w pran swen. Sa vle di ou ka ret la ou pran swen ou. Lè w bezwen al lekòl ou pa bezwen al Pòtoprens pou w al lekòl, ou ka ret la ou al lekòl. Wè, an nou fè yon ti pale sou edikasyon an tou pandan w manyen sa. E anpil jèn fè m konprann ke lè yo fini lekòl, yo konn pa ka entegre yon inivèsite, e inivèsite a swa genyen k al Okay oubyen genyen ki al Pòtoprens. E yo konn rive fè premye ane, yo pa kapab kontinye, yo tounen la. e yo vini yo pa gen anyen yo fè ke vann kèk grenn kou. Yo di gen yon lekòl pwofesyonèl anlè a, ke lekòl pwofesyonèl la gen anpil moun swadizan ki pa byen fòme ladan e yo menm yo pa vle entegre l tou paske yo pa vle fòmasyon ki ap bay yo se de fòmasyon petèt ke yo pa fyab. Men, yo pale tou de jèn ki yo menm yo pa ka entegre enstitisyon leta yo. Men gen de moun ki gen 3, 4 djòb nan men yo. Bon, e èske ou gen menm tou ou gen yon lekti konsa de zòn nan?
Anfèt, m gen yon lekti konsa de zòn nan. Tankou lè w pran kesyon edikasyon, edikasyon nou ka di, soti nou gen de trè bòn lekòl isit. Tankou mwen m pase nan 3 lekòl, se 3 bon lekòl yo ye. Wi, m konn ap gade rezilta yo. Lojikman,
pou kesyon entegre inivèsite a. Se yon pwoblèm, sa di tout timoun kote li fè konfwonte. Mwen menm tou m te gen pwoblèm sa. Men, gen yon moun ki gen plis volonte kon lòt. Sa di pou kesyon entegre inivèsite a, te gen yon kamarad mwen ki se Ronaldo Moise, epi yon lòt ki se Mackenson Augustin plis mwen menm, nou te mete sou pye yon seminè de fòmasyon, oryantasyon pwofesyonèl. Pou oryante jèn yo. Wi. An fèt, nou te fè l de kote, nou te fè l nan lekòl pwofesyonèl la, epi nou te fè l nan lise Grigri a. A di pou prèske tout timoun ki lekòl te ka patisipe. Lè m di timoun lekòl, se timoun nan reto filo nou te sible. Epi, atravè MJA Deka ankò, nou òganize plizyè, al di, seminè de mizanivo nan lise Cleovil Maude a la, a di pou n ensite timoun yo pou antre nan inivèsite. Men kounye a, pwoblèm ki genyen ki fè timoun yo potko ka antre nan, pa t ka antre nan inivèsite, se paske pa t gen twòp moun a di ki fwote avè yo ki antre nan inivèsite. A di moun Kotdevè ki antre nan inivèsite yo, se de moun ki te swa abite Pòtoprens, oubyen ki al nan inivèsite a ki tou ret Pòtoprens, yo tou pa tounen Kotdevè vin kòmsi vin ede zòn nan. Men kounye a, gen anpil jèn ki lekòl Pòtoprens, ki nan inivèsite men ki toujou vin Kotdevè fè sansibilizasyon, fè mizanivo. a di pou pou enterese timoun yo antre nan inivèsite. Konsènan lekòl pwofesyonèl la, m panse se yon pwoblèm resous imèn. A di pwoblèm resous imèn nan li fèt se fòmasyon akademik nou, paske n pa gen moun ki fòme pou sa, yo te oblije al pran moun deyò. Anfèt, moun deyò a l ap koute w plis kòb e li gen plis egzijans. Dèfwa tou gen dwa ap tann li l pa vini. A di, si gon moun la ki petèt pa t twò byen fòme, bon m pap rantre nan lojik moun yo pa twò byen fòme a non, kòm m pa nan lekòl lan m pa konnen, m pa ka evalye sa, men m konnen pwoblèm sa li ka ale, ou ka jwenn li, pase menm o nivo pwofesè yo tou ou ka jwenn pwoblèm sa nan lekòl klasik yo. A di, moun yo pè antre entegre lekòl la sou baz sa, m panse ki ka petèt nòmal e ki sa ka fèt vrèman. Men m panse gen lekòl la la sèlman li gen ton atou pou nou. A di, de tanzantan gen yon jèn k ap. ki pral lekòl, k ap etidye mekanik, k ap etidye jounalis, k ap etidye plonbri, enfòmatik, tout sa, atis ka tounen la vin ede zòn nan avanse. Mwen panse se devwa jèn kote fè kounya pou yo plis fokis sou lekòl. E w ap wè nan komin nan tou. Zòn seksyon kominal yo, timoun yo plis fokis sou lekòl ke nan vil la. Paske sa k fè m di sa, se yon konsta, m konn al fè kou grigri. M konn jwenn timoun ki soti Labich vin nan kou a. E gen ki konn sot Jamèvè, tankou m gen yon egzanp vivan ki se yon moun ke m renmen anpil, se yon jèn ki rele Donald Cavalier. Li te konn sot Jamèvè a pye. Vin lekòl grigri. Pou moun kap gade nou yo la lèw di jamè vu a grigri fòw bay konbyen a moun yon moun kap mache a pye konbyen èd tanl ka fè bon yon moun kap mache si e sou moto tou konbyen èd tanl ka fè. Yon moun kap mache a pye pratikman tou depan de jan moun nan mache si se wap mache a mach modere wap fè 3 èd tan nan wout a di anviwon sou moto bon kòm moto a son mwayen transpò rapid liye wap fè yon kòm wout yo pa twò bon wap fè yon 45. A inèd tan. Si w ap kondi nòmal, ou pa vle fè aksidan, ou pa fè eksè de vitès. Paske zòn yo pa gen kontwòl polisyè sou yo, ou ka, kontwòl polisyè ou ka mache moto w jan w vle. A di, li te konn sot la, aktyèlman la li nan inivèsite leta, li antre IERA nan syans politik epi li ekòl nò, li te bon ekòl nòmal tou nan filozofi. A di, sa son egzanp ke m gen mwen menm. A di, men se pa li sèlman. W ap jwenn, ou konn ap fè yon aktivite lekòl la epi elèv filo ki zanmi w oubyen nevyèm w ap fè yon kou, yo pa vini. Ou jwenn majorite timoun yo sot anlè vin vin la, nan kou a la. A vle di, sa vin son kont. Epi majorite timoun yo tou, lè yo fini lekòl yo pa, kòmsi debouye yo pou yo antre nan inivèsite. Yo ret la. Gon, èske genyen yon, ann kapab di anndan kòdefè, genyen de, de, de, ann ta di, de kote ki an konpetisyon? Paske gen anpil moun ki toujou pale nou, ki di n ke pi fò moun yo, yo rete grigri. Bouk la. Se pa sa vle di ke pa moun ki pa gen laten non men moun swadizan ki gen ki nan elit la oubyen moun ki gen kòb oubyen moun ki entèlektyèl yo yo di se grigri yo rete e bouk la li menm pa genyen moun ki ladan l yo se de moun ki petèt pa twò enterese a lekòl m jwenn de temwanyaj konsa de moun k ap di m èske gon bagay konsa. Bon m pa panse gon bagay konsa. E m konstate tou pa genyen l. Sa ke, sof ke ap toujou gen, depi gen 2 zòn ki pataje fwontyè oubyen ki 2 gwoup moun k ap viv nan yon kote ap toujou gen konfli. Ap toujou gen ti tansyon antre nou, sa vle di ant 2 gwoup yo. Men pa genyen kòmsi gon konpetisyon pou di moun yo se grigri yo rete. Dayè, e la a, m pa bezwen fè pèsonalite men, anpil anpil notab, jan yo rele yo a nan langaj ayisyen an, abite la. Men sof ke grigri gen. Se zòn sa gen plis moun nan komin nan. A di zòn sa wap tou jwenn a di se yon zòn gen 100 moun ou menm zòn pa w la gen 10 moun. Gen plis gon pwobabilite pou gen plis moun ki pi byen fòme nan zòn ki gen 100 moun nan pa rapò avèk kote w ye a. A di an pousantaj ou ka gen plis moun ki fòme men a di an chif. Ap toujou gen plis moun ki fòme nan zòn ki gen plis moun nan. M pa panse gen konpetisyon antre nou. Dayè, tout moun nou konnen nou gen yon sèl enterè, se kout de fè avan. Byen ke e pa tout moun ki pataje l men, gen moun ki di wi, yo konnen kout de fè avan. A di ap toujou gen sa, sa se yon opinyon. Sa se yon opinyon, m pa kont li non men m pa panse, m pa panse gen sa. Selon konsta mwen, paske m konn al nan zòn andeyò yo, m wè ki jan yo resevwa m. E lè yo vin la tou, m wè jan moun la resevwa yo.
Avan nou fini. Ki kalite moun Kòt de Fè genyen e ki defo yo? Bon, m panse sosyolojikman w ka wè l. Al di moun Kòt de Fè se moun yo ki trè ospitalye. Al di depi w vini apre y ap akeyi w. Yo pa bezwen konnen w. Tout moun yo alèz. Ou ka abòde nenpòt moun. Ou ka pale a nenpòt moun. Bon, kòm ou di kalite, nou konnen. Tout moun ki gen kalite. Lap gen defo ou. Wi moun konn defè bon moun anpil janm sot di talè a epi si map pran fi yo fi yo konn kwit manje anpil. Yo konn kwit manje? Wi sa son kalite ke m toujou onore kot defè se gen kote male m pa manje men lèm kot defè m ka manje nenpòt kote nan men nenpòt moun nenpòt fi ou pran kot defè lap fè manje pou ou nòmal. E ki defo moun kot defè? Defo moun kot defè. Eske moun kot defè gen defo? Bon moun kot defè gen defo men Anpil moun kot defè renmen joure renmen di betiz Sa son defo moun kot defè genyen Sa son defo moun kot defè genyen Ok
Tebo mèsi anpil m panse kozri sa li trè enstriktif li ede nou petèt konprann kot defè ede nou konnen potansyalite diferan potansyalite ke kot defè genyen. si paske 19 mas ki pral rive la se pral fèt komin nan e a tout etranje a tout moun ki vin nan vil la a tout moun kot de fè tou si w gon mesay avè yo ki sa l tap ye? Bon e avan avan m bay mesaj la map tou anonse sa antanke yon apranti chèchè a di m vle kot de m vle tankou m gen de sa yo la de dokiman moun kot de fè ekri

Plis istorik non se
ok wi sa se anfèt son li gen anpil temwayaj oral m vle kòmsi pwodwi yon dokiman sou Côte de Fer sa di pwodwi dokiman kap anglobe tout seksyon kominal tout Èske ou kòmanse deja?
M kòmanse paske m gen ide a m ekri men sa m ekri yo yo an dezòd m poko m poko anfèt m pa ekri yo de manyè metodik. epi an fèt m vle m vle sa epi mesaj pou 1843 a 2023 l ap yon dat senbolik a di yon ane senbolik pou Côte de Fer an fèt m vle tou kòm s on bagay ki nan 3 zan ankò m vle gen yon evènman ki fèt ki make Côte de Fer e la e sou nasyonalman e entènasyonalman a di kote tout moun ka reyini pou vin fete Côte de Fer li pa oblije nan yon dat 19 mas.

Paske l fonde men l poko konstwi. E lise a bezwen konstwi la ke tout moun gen dwa di bon n ap met ansanm pou nou konstwi lise a. Anfèt konsa yo di anpil men chay pa lou. Si nou chak mete yon bagay, a di n ap wè kout defe vin chak jou vin pi bèl ke jan l ye a. A di se se ini pou n ini nou pou nou fè kout defe avanse. Mèsi anpil. N ap di tout moun mèsi ki t ap gade n e tande nou. Se yon plezi pou nou te ansanm avèk Thébo, li menm ki te ap pale nou sou Côte de Fer, ap rakonte nou istwa sa l konnen, sa l tande tou, sa yo pataje ansanm avèk li. Non pa m se Emerson Vilbrun, kite m di nou, nou Côte de Fer nan kad yon zoom n ap fè sou Côte de Fer, Nou rele l Côte de fer en avant e se gras avèk Digicel, se gras avèk Caisse Populaire Espoir, se gras a Edozeni, se gras a Senatè Lambert, se gras avèk tout sponsò nou yo nèt ki pèmèt ke nou vin Côte de fer. Non pa m se Emerson Vilbrun, nou gen tout ekip la ansanm avèk nou, Ligaly ki avèk nou, Jovanie. Roodjee ki toujou dèyè kamera a. Swiv nou sou diferan paj nou, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, se Yvi Media Haiti. Epi Yvi Media Haiti a commercial gmail pwen kòm, 37 14 67 12 41 00 64 64. Non pa m se Emerson Vilbrun, nou Côte de Fer epi n ap di Côte de Fer an avan!